Ok pou ou menm ki kouri ap gade video sa si ou se premye moun kap gade la iti la go komante paske de premye moun ki gade video ma mete minit pou nou jodi an. So si ou ap gade video sa pa tann video an fini kouri la go komante pou ka premye moun ki komante.

Jeune de Hernandez la tounen pou yon lòt video epi men mwen. Kiyès ki ta vle jwe ansanm avèm? Kiyès ki ta vle fè video intro m nan voye ban mwen? Depi w fè l byen menm jan ansanm avèm m ap voye yon ti kado pou ou. Pou kòmanse ansanm avèk video an m ap di mèsi ansanm avèk ou menm ki abòne ansanm avèk chanèl la. Mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou pataje video sa fè m plezi de jou an jou m ap travay pote pi bèl video pou ou toujou. Ok pou moun ki ta fè jalou ki ta di m pa janm pote okenn video dekorasyon pou nou jodi a m pote yon bèl video paske m pote video pou nou se ou ka fèl pou nenpòt moun ou ka fèl pou madanm ou ka fèl pou mari ou ka fèl pou manman paske m konnen fèt manman rive ou ka fèl pou menaj ou nenpòt moun. Fèt manman rive. Demen si Dye ve se fèt manman pou etazini paske ayiti m kwè se dènye dimanch nan mwa a. Ou ka fè yon bèl ti sipriz konsa pou fèt manman w. So si tou fwa ou pa gen kòb ou ka jis achte nenpòt sa w vle an epi w fè yon ti piknik pou li. So e m panse ki a vrèman bèl men si tou fwa ou konnen kòmsi m te ka di w manman w yon ti jan Bagay ou pa fèl paske li pral di ki bagay balèn atè nou konn anpil paran ayisyen pa anpil paran ayisyen pral di ki bagay balèn atè bagay sa yo se bagay lemond jan yo renmen di an so ou ka fèl ou ka fèl pou li e kap vrèman bèl fèl pou nenpòt moun ou renmen ou jis ba moun nan ti sipriz paske ou pa ka soti deyò pou al fete so ou ka jis fon bagay lakay lan se sa k fè m pote videyo sa nan moman Fèt manman menm rive ou ka fèl e pa bliye si tout fwa wap fèl se pou mennaj ou wap fèl ekri si tout fwa se fèt renmen nou ou byen ekri yon seri de kesyon kòm si m te ka di w sa nou te fè nan pase nou epi pou jou sa kòm si m te ka di w wap chonje de pase ou te fèk rankontre ansanm avèk moun nan e mwen gen yon videyo tou m te fè yon jwèt konsa si w ka. Li sou youtube mwen ou ka pran kèk koul ou ka pran kèk kesyon ladanl but fò ou chanje men fò ou chanje repons lan. E map di bòn fèt manman pou tout manman kap gade videyo yo nou fè yon bon travay nou gade timoun depi nou pote timoun nan 9 mwa nan vant nou toujou di manman Manman m, depi manman m te pote m 9 mwa nan vant lan epi l te pouse m, m pa t bezwen fè anyen pou mwen ankò paske m gen tan satisfè. E m di nou manman yo, kenbe la pa lage paske nou gen tan konnen travay lan deja li pa fasil paske gen de lè timoun yo dezòd, yo fè nou pale. Like, pou yon bon manman ansanm avèk yon bon madanm se pa yon bagay ki fasil li ye paske w ap make sure pou wè èske ou ka fè kè mari w kontan, èske ou ka fè pitit ou kontan, like li pa fasil. E m respekte sa, chapo ba pou nou. E mwen swete demen si Dye ve pou mizik mwen ka fè yon bagay konsa pou mwen lè l grandi. So menm jan an tou m swete menm bagay lan pou ou tou. Gen de lè nou pa bezwen espere twòp de timoun nan. Kòm si m te ka di w fèt manman rive fò timoun nan te achte yon gwo bagay ba nou. Sa ka rive timoun nan achte yon sirèt ba nou, li ba nou sa li genyen an. Èske ou konprann? Epi lè timoun lan ka fè, li fè. On bagay tou m toujou konn ap di, like pa mete espwa w twòp sou timoun lan gen delè paske depi w fè timoun lan, ou dwe l. Menm jan ou se manman l, like m konnen gen anpil moun ki pap kontan sa m di an, m toujou di pitit mwen an, e mwen dwe jis lè l mouri paske mwen te mete sou tè a, se devwa m pou m dwe l. E yonn nan rezon tou, menm sa manman m konn ap di, se sa m toujou konn ap di. Manman m di m pa mete espwa m sou pitit mwen non. Paske m fè pitit m fèl li pa dim m pa li pa dim poum fèl so se dwam sim genyen poum bay pa met espò twòp de timoun nan gendelè paske lèw vin met espò twòp de timoun nan gendelè timoun nan paka ba ou sa poul te ka dwe ba ou lè sa ou kòmanse ap di oh ou pa wèl li pap regle anyen serye non so mwen di nou bòn fèt sitou ansanm avèk Manman Etas Unis te mesi ke ve m konnen ka fete. M pa bezwen anpil, se senpman jès lan ki konte. So, bòn fèt ansanm avèk tout bon manman yo, e bòn fèt ansanm avèk tout move manman yo paske tout manman se menm, tout manman se manman, menm si tout manman pa menm. Tout sa ki poko gen timoun yo tou, m swete nou bòn fèt paske depi se fanm ou ye, espere w ap fè pitit kanmenm. Mete lafwa w nan sa Bondye ap ba w yo. E si tout fwa tou w ap chèche yon timoun ou poko ka jwenn li, Petèt li poko nan bon moman paske lè li nan bon moman wap ka fèl paske nenpòt sa lèzòm di se pa sa Bondye di Bondye andwa ou andwa bezwen ti moun kounya men ou poko ka fèl jis paske Bondye wè menm il poko nan bon tan an pou fèl paske lèl nan bon tan an lap ba oul ou pa bezwen Bagay bondye pa bliye w ok so m swete tout manman bonne fête. Ok pou komanse ansanm avek video an nap bezwen yon dra pou atè an si ou ka itilize nenpot dra ou vle e wap bezwen 2 sèvyèt blan. Men si tou lè 2 menm longè, menm stil yo toujou pi bon men 2 pam yo pat menm men map moutre nou kòman nou ka kole yo paske m patko lave e nap bezwen yon kabare e nap bezwen 2 ti zòrye piti men si nou fwa nou pa gen ti zòrye piti an tou nou ka itilize zòrye nou kouche sa depan de kote wap viv lan ou pa oblije fè Egzijans siw pa gen menm bagay ansanm avèm. M se pman moutre w ide an e ou ka fèl tou. Ok si nou ka wè la nap mete sèvyèt lan tou long epi nap woulel m pat jwenn marim nan tap fè manje so l pat ka kenbe kamera a pou mwen poum te ka aprann men wap jis woulel epi lè wap woulel eseye pou wè si w ka woule sèvyèt la an jan sere pa woulel poul twò gwo paske Si woulel twò gwo lè w pral fè kè an li pap parèt byen woulel depi nan kòmansman jis rive nan finisman sèvyèt lan. Si nou ka wè la m fini a premye an m kòmanse ba li fòm kè an e kounye a map fè dezyèm nan wap fè menm bagay pou dezyèm sèvyèt lan tou. Si nap gade la son kè ki byen fasil li ye so pou gason ka fèl yo jis lè nou fin oule sèvyèt lan jis fè mete sèvyèt lan an sòt de ron kole yo ansanm epi nap jis ranje tèt lan ki pap pran nou anpil tan men si nou Toutfwa, nou bezwen pou kè an byen soti, itilize sèvyèt ki menm longè. Si w pa gen sèvyèt ki menm longè tou, li pa yon pwoblèm. Si n ap gade la, se yon kè ki byen fasil pou fèt li ye. Si toutfwa, sèvyèt yo pa menm longè, n ap gade moutre nou mitan kè an kòman li ye, n ap wè yonn pi long e lòt lan ti jan pi kout, men lè m ap mete flè anndan, li p ap parèt sa.

Men mwen m toujou achte pam yo nan Dollar Tree epi pou balèn ki avèk pil yo nap jwenn yo achte menm kote sa yo. Ok si wap viv nan yon lòt peyi ou pa jwenn flè an defriche konsa pou achte ou ka achte flè ki atifisyèl epi ou jis

Dezole pou koulè m ba li an paske nou konnen li la jounen li ye map pede chache vreman ekri a janm paka jwenn li se sak fè map pede chanje koulè a konsa paske konnen lè fenèt lan lè an ki vin ladan nan li vin pa vreman parèt koulè natirèl li e si nap gade la map mete koulè woz yo nan mitan wouj lan poum jis fè yon ti jan miks wouj ansanm avèk woz.

Ok si nou ka wè kounye a m ap mete balèn avèk pil lan paske m pa itilize lòt balèn pou si tout fwa bagay ta vle pran dife e sa fè mwen m itilize balèn a pil men si tout fwa kote w ap viv lan w pa jwenn balèn a pil lan pou w achte li pa yon pwoblèm ou jis ka pran ti branch flè an epi w fè fòm twal la ansanm avè l menm jan ansanm avèk.

Ok pa bliye fò bouke flè a toujou la bouke flè sa a m te gentan genyen l lòt jou mari m te sot travay li te pote l pou mwen se sa k fè m jis mete bouke flè a la pou m ka ba nou egzanp pa m nan. Ok si nou ka wè balèn sa yo m ap mete sou ti tab lan sa a se bon balèn lan li ye e paske se devan nou l ap ye nou gen kontwòl balèn sa a se sa k fè m itilize balèn sa yo sou ti tab lan. Nou konnen se egzanp la m ta montre nou, dekorasyon fini se pa ton bagay ki vreman bagay li ye, nou ka mete liv pou nou li, jan m di nou an, nou ka fè plizyè sòt de bagay ladan. So, men pa mete diri, manje kilou, jis mete yon bagay ki lejèman pou nou ka manje. Pa nan pa mete anyen sou li paske m jis ta fè videyo an pou nou. Wè, lè m mal manje li ye m pouse tab lan. M pa manje ma fè videyo pou nou mari m ki sot fè manje an. Manje maten. Sa e pa m nan. M pito ap fè videyo pou nou. Yo fache ansanm avè m. Sa vle di nou pa manje ansanm. E pou fini se konsa l sanble si n ap gade la m mete manje m pral manje an sou li. Men sa ou ka mete ladan l ou ka mete fri sitou frèz ansanm avèk rezen. Men pa degrennen rezen an non mete l avèk tout branch an ladan l. Epi sa se yon flè. Sa se yon flè marim ta chep mwen depi lotre jou se sak fèm metel men pa gen anyen se senpman m moutre w ide an epi ou menm ou ka ajoute pa w ladan. Espas sa la si w vle kote moun nan pral chita a ou ka mete zòrye an kouche ou ka mete zòrye an nan men moun nan pral mete do l lan men fè espas pou w ka jwenn kote pou moun nan mete pye l se jis On egzanp mwen ba ou, si w vle tou ka mete flè an sou tab lan, si w pa gen ti tab sa, ou ka mete on kabare laj, m ap mete on kabare laj pou ka wè ide an. Men se sa m te pi bezwen montre w kòman ou ka fè on kè ki vrèman fasil, ou ka fè kè sa sou kabann, ou ka fè l nenpòt kote ou vle, bay on moun, on bèl ti sipriz. Si nap gade la m met yon ka bare ou ka fèl avèk sa w vle e pa bliye si se ou ka fèl deyò lakay ou ou ka fèl devan kay ou ou ka fèl dèyè kay ou se jis yon piknik li ye ou ka fèl nan park ou ka fèl nenpòt kote w vle men pa bliye si se deyò wap fèl itilize ti balèn ansanm avèk pil yo paske lè w itilize balèn ki ka limen yo yo pral etèn akoz de van an. E ti moun pa bliye pou nou like video sa paske mari m ape di mwen fache paske m pa vin manje manje maten ansanm avèk yo. M te leve bonè pou m te ka eseye. Ok, mwen espere ou te renmen video sa e pa ankò ti ya na na wè nan yon lòt video. Bye! Pa bliye pataje video an paske lè m ouvè ansanm avèk 20 mil moun m ap fè menm bagay la ankò e tout moun Ki genyen yo m pral ekri nou map voye kado an pou nou moun ayiti yo map mete minit an pou nou depi jodi an nap jwenn minit an.